Jodia m pote yon nouvo video pou nou ki nou ki video li ye mwen vin pale nou de ovilasyon ou menm fi ki pa ka ovile jodia m pote solisyon an pou ou map pran yon ti poz map tounen tou tale ciao.

Mes amours coucou mwen retounen Mwen retounen m vin pale nou de fi ki paka ovile. Jodi a mwen pote solisyon pou nou. Ki solisyon m pote pou nou? Yon fi ki pa ka ovile. K ap plenyen di, m pa janm wè lè m ovile. Ki sa k fè w pa wè lè w ovile? Ou pa swiv ovilasyon apre règ ou? Oubyen sa k fè ou pa wè lè w ovile? Avèk te bazilik, jodi a n ap jwenn solisyon. Ou menm fi ki pa ka ovile kisa wap fè? Wap pran fèy bazilik la, wap lave fèy bazilik la, wap mete yon dlo bouyi, wap pran yon resipyan ki fème, lòske dlo a fin bouyi, byen bouyi, wap pran fèy la wap metel nan resipyan ki fème a wap vide dlo a sou fèy bazilik la. Lòske ou fin vide dlo a sou fèy bazilik la, Apre yon 10 minit, wap vide l nan yon tas. Wap pran yon ti siwo myèl. Wap sikre te sa a, wap bwè yon tas maten, yon tas aswè. Ou menm ki tap plenyen ou pa janm ovile ou pral wè kote kounye a ou pral ovile. Men ou menm ki gon strès kap trakase ou, poukisa ou pa konsome te bazilik Te bazilik enpòtan anpil anpil anpil anpil pou moun ki strese, ou menm ki kèw toujou ap sote, ou menm ki konn gen lestomak fè mal. Konsome te bazilik ou pap regrèt. Ou menm tou ki konn ap fè manje. Bazilik la tèlman enpòtan, yo menm metel lan epis paske se yon fèy ki efikas anpil. Bazilik bon nan manje paske menm lè wap fè salad ou kapab rache bazilik la piti piti piti ou metel nan salad la. Se rezon sa jodia mwen pote ti video sa pou ou menm ki te gentan abòne avèk chanèl la. Map mandew pou kite yon like pou mwen anba chak video. Ou menm ki potko abone, abone! Mèsi a chak moun ki te gentan abone avèk chanèl la e ou menm ki potko abone kisa w ap tann? Abone! Peze ti klòch la pou kapab jwenn tout enfòmasyon map pote pou ou. Mwen te gentan di nou sa deja mwen te vin pale nou de ovilasyon. Gen anpil medam kap plenyen yo di yo pa janm wè lè yo ovile. Men mwen menm mwen panse se swiv yo pa swiv lè yo ovile yo pa menm rann kont si yo ovile paske ovilasyon m panse aprè douzyèm jou trèzyèm jou règ wap wè ovilasyon an depi wap swiv li gen anpil moun ki di yo pa wèl manti se pa wè yo pa wèl vre non yo pa swiv li byen si w te swiv li byen ou tap wèl mwen menm gen de pafwa m konn di. Mwen pa wèl Eputan se swiv mwen pa swiv li ki fèm dim pat wèl Se menm jan a ou menm tou jodia ki di ou pa wè lè ou ovile Mwen pote solisyon an pou ou Se fèy bazilik Wap pran yon tas maten yon tas aswè Mwen pa mande pèsòn moun pou yo bouyi bazilik. Mwen di w'ap bouyi dlo a byen bouyi. Lòske w fin bouyi dlo a byen bouyi, w'ap met lave fèy ou, w'ap mete l nan yon resipyan ki fèmen, w'ap vide dlo bouyi a sou fèy la. Aprè 10 minit, w'ap pran te ou, w'ap mete nan yon tas, w'ap bwè yon tas maten, yon tas aswè. Mwen di nou konsome siwo myèl. Siwo myèl bon anpil anpil anpil pou ovilasyon. Siwo myèl bon anpil anpil anpil pou ovilasyon. Se rezon sa a ki fè m di nou konsome te bazilik avèk myèl. Nou pap regret. Ou menm ki potko abone abone ou menm ki te abone deja mèsi e ou menm ki pral abone kounya tou yon gran gran gran mèsi pa bliye kite yon like anba chak videyo yo pou mwen e pataje videyo avèk fanmiw zanmiw nou pap regret paske map chèche enfòmasyon map pote enfòmasyon pou nou map chèche enfòmasyon map pote enfòmasyon pou nou. Se rezon sa k fè jodi a mwen te di nou mwen pote yon ti videyo. Ki videyo m te di nou m pote pou nou? Se Ou menm fi ki pa ka ovile. Men solisyon an, se te bazilik. Se te yon plèzi. Mwen di mèsi a chak grenn abòne, a chak moun ki te gentan kite yon abòne mwen mèsi. E ou menm ki potko kite l, mwen di mèsi. Pataje video avek fanmi w zanmi w ou pap regret. A bientôt ciao au revoir.